Hey hey hey hey hey kòman nou ye kòman nou ye se Don Judeks a baby jodi a 18 mai se fèt drapo tou patou se fèt tout ayisyen ap selebre bikolò ok nou kontan nou nan lajwa nou di Bondye mèsi tout fanmi nou an sante. Nou sèlman tris paske peyi nou pa gen lapè, nap priye Bondye pou lapè renye an Ayiti. Yon 18 me konsa, sak pou diw baby sim pa pwan menw latibonit pou al fete fèt drapo. Nou ka pase wi apre pou nal pòdepè. Nou ka al pòdepè nan 19 me tou. Guys, jodi a la se koken pa ladann.

Fòk ou ka reponn tou 2 pou fè 100 dola. Si w reponn yonn ou pa reponn lòt la. M pèdi. Ou pèdi, m ap pran lajan m bak. Men anvan m pran kesyon an, kite m ba nou ti konsèy sa. Ou menm k ap selebre 18 me, k ap bwè alkòl, pa pran volan. Ou menm ki sou volan tou, pa pran alkòl. Ok? Li p ap bon pou ou paske 2 bagay sa yo, yo pa konpatib. Ok yo pa mache ansanm. Tafya avèk volan pa mache ansanm ok chak moun gen fason yo ka selebre mwen menm map selebre la nan koken pa ladan nimewo 10 Kel cho degaj ou degaj ou Kel cho m pral poze 2 kesyon kondisyon m te bay li deja fòk ou ka reponn tou 2 pou fè 100 dola si w reponn yonn ou pèdi 100 dola Bay yo nan koken wi M pral poze w kesyon sou fèt drapo a. Fèt poko poko sou fèt ki drapo. Drapo ayisyen epa ayisyen liye. Bon ayiti m soti wap pozem kesyon sou fèt de drapo. Ki kotem soti mwen menm?
Anben pozem kesyon degaj ou degaj ou. Lèm te an chine chinwa yo te konn relem Koman li ankò wi anhh ok m pa sot la chine m sot ayiti tou. M pral poze baby 2 kesyon nan koken pa ladan nimewo 10. Premye kesyon map poze w sonje kondisyon depi w pèdi yonn ou pèdi 100 dola. Map poze w 2 kesyon. Premye kesyon map poze w baby, wap di m kiyès moun ki te koud drapo a e ki kote li te koud li an Ayiti? Premye kesyon. Catherine Flon. Catherine Flon, ahan.
Ki kesyon ankò? M di w kiyès moun ki te koud li ki kote? Akayè baby
Ohh Ou pa m sot Ayiti gad kesyon Ye ou li se sa Akayè Katrin Sot Ayiti m soti pa fè sa
Koken pa ladann non Pa gen kenn koken Ou reponn premye pati a Kè w cho Kè m cho wi m pase m pa konn kijan de kesyon ou pral poze m Guys Dezyèm pati. Taw cho pou mwen. Dezyèm pati. Li reponn premye kesyon. Drapo a, Catherine Flon te koud li ak Kaye 18 me 1803. Jodi a fè konbyen ane? Non. Jodi a fè konbyen ane depi nap selebre fèt drapo, depi nap selebre bikolò sa? Depi ou konnen, san do love ou.

Koman ou fè reponn tou 2 kesyon yo? Bon m sot Ayiti ti kesyon sa yo ap poze m. Guys si reponn tou 2 kesyon yo l pran 100 dola. Banm sere l pou ou non fanm pa konn jere lajan.
Wap gate l nan lis. Ok guys se fèt drapo wap wè Ayiti tou patou Ayiti nan kè nou Ayiti nan tèt nou Ayiti nan lestomak nou Ayiti sou nou Nou se Ayisyen nap selebre baby fè 100 dola ok. Non podyab kèl kontan. Wi kèm kontan. Map tann ou nan koken pa ladann nimewo 11 e fòk m di nou guys koken pa ladann lap rive jiska nimewo 15 ok silvouplè abòne avèk chanèl YouTube Don Judec Cine Production an pa bliye chanèl YouTube Darline Ceno a koken pa ladann difize sou Facebook Darline Ceno. sou tiktak Darline Ceno. Abòne pou w ka fè kè nou kontan menm jan nap fè kè w kontan tou. Guys m pèdi ok I am so sad paske m pèdi m pat swete pèdi nan 18 me a baby fè san dola
guys map kite nou a baby.